Jounen entènasyonal dè fanm. Bonjou, bonswa tout moun, sa depan de kilè nou pral gade video sa. Jodi a nou prezan pou yon nouvèl video kòm a lakotume nou ansanm avèk Leo Zanto, bonswa Zanto. Bonswa Steeve e bonswa tout fan nou yo ki toujou ap veye a chak fwa ke nou la nou yon bagay nouvo sou chanèl la ki toujou pran plezi nan kòmante, nan pataje e nan like e tout sa ke nou lage yo nou pap janm. E ka bliye fanatik yo pou nou pou nou salye nou pap janm ka bliye kameraman nou tou Sander Oscar pou nou pou nou salye Sander bon Steeve se yon plezi pou nou la ansanm kisa nou pral di? Bon se toujou yon plezi fòk nou di tout moun ki pral gade video sa jodi a se yon jounen espesyal pou medam yo paske Men si se yon jounen espesyal eske nap fè de bagay espesyal tou? Nap fè de bagay espesyal tou wi. Bon nòmalman Steeve, mwen menm pèsonèlman nan ide m te di jounen entènasyonal de fanm, yo rele l tou jounen entènasyonal dè dwa de la fanm. E menm lè nou pat fè yon gwo bagay pou n ta fè yon istorisite de bagay sa pou n konnen men ki lè l te pran nesans, men pa kiyès ki te kòmanse mouvman an. Men tout bagay sa yo men plizoumwen si ke nou gen manman, nou gen sè, se fanm yo ye, nou te ka di yon ti kout bagay. Men jis avan ke nou ta pataje ide sa a, fòk nou pa bliye di fanatik nou yo, envite zanmi yo al abòne avèk chanèl nou an. Sa enpòtan, sa.
Se sa k pou ede nou avanse nòmalman. Se sèl fason ou ka ede nou, se abòne, li videyo yo, toujou kite yon like, yon kòmantè pou nou paske sa ap fè nou dibyen. Pou n avanse, premye dam ki te vini ak lide. Pou ta gen yon jou spesyal pou medam yo se te Clara Zetkin, li se yon almand men nan nan ane ke l te vin ak ide sa se te an 1910 men dat sa ta pral ofisyalize pa Lòganizasyon dè Nasyon Zini an 1977 e se la a yo ta pral konsakre 8 mas lan kòm jounen entènasyonal dè fanm e se la se lè sa a ke Medam yo ta pral gen jou sa ki dedye a yo menm. Zazan e m pa konnen kisa w panse de jou sa, kisa w konprann? Bon, nòmalman se pa sa m konprann de jou an non. E m te kapab di èske vrèman vre medam yo, yo pa merite sa? E poukisa m di sa? Paske parapò avèk sa ke yo t ap sibi, rasis, vyolans e vizavi avèk mesye yo, M panse ke medam yo te vrèman vrèman vrèman merite yon bagay konsa. Men jounen jodi an apre sa, dat sa ki fin ofisyalize e ki rezève pwopriman avèk medam yo, depi nou tande 8 mas se jounen entènasyonal medam yo. Men èske dat sa li respekte? Èske apre sa medam yo pa sibi jan de jan de jan de aksyon sa yo? Èske aksyon vyolans yo, èske rasis anvè mesye yo, èske medam yo pa toujou sibi yo? Se sa ke nou te kapab di jodi a, eske lit sa a, li pa ta sipoze yon lit ki ta sipoze ap kontinye jiska jodi a? Mwen menm se la ke m ta vle rive. Se vrèman yon pwen enpòtan ke ou touche la a. Avan menm ke m fè apwòch la, yon grenn bagay ke mwen menm m konstate, Yon jounen spesyal konsa nan je pam e m konnen ke nan je paw tou jou sa gen anpil enpòtans pou ou paske se fanm men gen anpil fanm ki pa konnen jou sa se yon jounen ki spesyal pou yo gen anpil moun ki pa valè ke jou sa gen nan je mwen menm li gen nan je w la gen anpil fanm ki pa konnen an. Bon m pa kont ou non men mwen menm se pa l la m ta pale mwen menm e non sèlman ke.

Men fòk nou konnen kòman nou sipoze pwoteje fi paske fanm se manman nou, fanm se sè nou, fanm se madanm nou. Men kòman yon moun kapab santi w ou gen fi w ap maltrete yon fi. Ok la men jounen jodi an youn nan bagay ke m pral mete anpil aksan Steeve se lè jou an rive 8 mas anpil moun pran telefòn oudimwens si l kapab wè moun nan li fè sa al wè moun nan swete l bòn fèt paske jounen jodi an se fèt fanm. Men, m ap globalize l, èske gen de seri de moun ki merite vrèman an vre ou di l bòn fèt otan pou fanm? Sa. Pouki sa m di sa? Lè w ap gade aksyon moun sa a, lè w ap gade jan moun sa a ye, moun nan pa fè valè l otan ke fanm. Jounen jodi a m p ap sèlman atomize mesye pou m di mesye yo ap toujou kontinye fè vyolans sou fi. Nou tout nou temwen, nou konnen gen anpil bagay k ap pase, nèg k ap tiye fi, k ap bat fi, k ap fè anpil bagay sitou nan sosyete pa nou, sosyete ayisyèn nan. Nou viv anpil sa yo. Men. Eske pafwa fi an li menm li pa metel nan pozisyon pou nèg lan fè sa a? Paske jiska prezan gen fi ki pa aksepte al travay. Le plus souvent, le plus souvent se fi ki pa konn valè yo wi. Paske yon fi ki konn valè l, gason pa ka fè l nenpòt bagay. E yon gason tou. Ki konn valè fi. Ki konn valè fi pa ka fè fi nenpòt bagay. Pandan semèn nan, je m tonbe sou yon fraz ki fè m plezi anpil. M wè ke les femmes sont faites pour aimer chouchoute. Koman yon nèg santi l pou l ap maltrete yon fi jan w sot di talè a? Donk fi a fèt pou renmen l, pou ap chouchoute l, pou ap dolote fi a tankou yon ti bebe. Yon nèg ki konn valè fi se yon ti bebe l gen nan men l wi. Yon ti bebe l ap chouchoute chak jou wi. Tia paske fi an fi an m te kapab di fi an li se yon kreyati frajil an menm tan endispansab a chak fwa gen yon ti doulè ou ta sipoze trete l avèk dousè avèk dousè epi pou konnen ki bon fi bò kote w frè. Steve fò m di w mwen menm pèsonèlman. M anvi pran angajman sa a. Men m konnen ke jiska prezan m ap toujou gen anfas. Padjou kontinye lit sa a pou l di aba avèk vyolans sou fanm. Paske fò n pa bliye, ou sot pale de dat ke Clara Zetkin te vini avèk ide pou n te gen yon dat ofisyèl pou medam yo an out. 1910. Men, se te, m ka di, 19 mas 1911 kote premye jounen entènasyonal la te fèt menm. Men, premye peyi ki t ap al ofisyalize l se te Larisi an 1921. Kote, ki sa yo ki, nan jounen entènasyonal sa a 1911, ki sa k te genyen? Se pou yo t ap di non. Avèk vyolans sou fi fanmi yo? Non! Avèk kòmsi bagay fi pa gen dwa travay, fi pa gen dwa vòt. E nou kapab di se tout bagay Sherman te gen konsa, medam yo pa t gen dwa vòt, yo pa t gen dwa anyen. Ou gade premye rezolisyon ki te vin pran pou medam yo vote, yo pa t kapab vote pou tout bagay. Yo te kapab vote pou yon pati, yo pa t ka vote pou prezidan. Men globalman yo te vin jwenn dat pou yo vote pou tout bagay, se te an 1950. Men, nou pa pral fè yon istorisite de bagay sa paske nou pa vrèman fokis sou sa. Nou vle pale jounen jodi 8 mas lan, eske vrèman vre gen de seri de moun nou di yo bòn fèt, eske yo merite bòn fèt sa? Eske fi sa a mete yo an pozisyon pou gason respekte yo? Eske gason tou fi ki mete yo an pozisyon pou respekte yo, eske nou respekte fi sa yo? Men, menm lè fi sa a ta mete l an pozisyon li pa fè valè l etanke fi, Men ou menm ki se yon gason ki konnen valè fanm, èske ou kapab pa bay fi sa valè? Èske ou kapab maltrete fi sa an kèlke sòt? Mwen se la m vle chita jis pou nou fè yon ti kout pale epi. Yeah, bon, nou panse ke se ekstrèmeman enpòtan kesyon kòman ou fonksyone avèk yon fi. Paske etanke gason lè w konnen dwa w etanke gason tou ou pa ka maltrete yon fi. Yon gason ki pran plezi nan maltrete yon fi se yon gason non sèlman ki pa konnen valè fi gen. Se yon gason ki pa gason tou banm ka di sa. Se yon gason ki pa gason.
Bon angajman mwen di. Yon bon gentleman. Ki kote l pral jwenn tan. Kot lanmou ke l ke l ap chèche pou l bay yon fi. Dousè ke l ap chèche pou l bay yon fi chak jou. Kote moun sa jwenn tan. Pou se vyolans ki pou monte nan tèt li pou l fè sou yon fi. Nou panse ke jodi a piblikman n ap di sispann ak vyolans sou fi. Paske fi gen twòp enpòtans nan sosyete a. Manje a se fi a. E lave a se fi a. Gen fi ki travay tankou gason. Nou gen de anpil egzanp devan zye nou. De fi k ap travay pi mal ke yon gason. Yon fi konsa, eske ou kapab bay fi sa valè? Mwen gen yon bagay ki parèt nan tèt mwen Steve, le plus souvent mesye yo toujou di ou fi pa ka egal avèk gason. E se yon bagay ki nan konsepsyon nou, se yon bagay ki nan nati nou, se sa k fè nou pap janm, kèlkeswa gason ki pran fi bò kote l, depi l wè moun sa gen yon talan anplis, li anvi peze l pou l pa kite l devlope sa l gen an, paske l panse fi an kapab vin egal avè l, fi an kapab deplase l. Fò m di w sou kesyon sa a. Lè m a lepòk m te Ayiti, m te panse ke fi pa t ka egal a gason. Men, pandan m al fè yon lòt eksperyans nan lòt peyi, m wè fi, m di, kisa gason ap fè fi pa ka fè? Paske, lontan, lè m, pa egzanp, lontan lè m te wè yon fi sou moto Ayiti, De pou Se yon paket etonman bagay. se ou pèdi tout tan wap gadel. Pandan se tan ou rive nan yon lòt peyi ou wè fi kondi moto pi mal ke gason. Yo souvan di ou pafwa prefere wap gen yon moto nan men yon gason ke yon fi wi tèlman ou kouri moto. Men eske eske mka etone sim wè sa ayiti. Koulye a se yon bon plezi pou mwen pou mwen wè fanm ayisyèn kap kouri moto. Ya Mwen Steeve jounen jodi an e mwen menm mwen vle yon sèl grenn bagay mwen vle mesye yo yon ti jan kontwole yo moralman, kontwole emosyon yo, paske pli souvan sa ki fè nou fè plis vyolans sou fi se sa. Gen moun natirèlman ki pa renmen fi, men gen moun pafwa li renmen fi an, lè fi an fè yon bagay ki pa fè l byen li pa kontwole emosyon l, mantalman l gentan atake, se sa ki rann li fè. Des actions kel pa ta supoze fè sou fi an. Men, sak pou mesye yo fè plis, se ann kontwole emosyon. Nou konnen pa gen moun ki pa jalou. Pa gen nèg k ap renmen wè yon moun voye yon ti mesaj tèks bay madanm li. Pa gen nèg k ap anvi wè pou l wè madanm li akwochte bò yon ti anba yon ti pepra, yon ti premye pou l ap pale avèk yon lòt moun. Pa gen gason k ap renmen l. Men, ann pa kite jalouzi sa a mennen nou avèk pou n ap fè dè aksyon ki kapab rine, m te kapab di nan yon sans, tout vi nou. Ou wè sa m di w la? Pafwa, lè nèg lan rive nan yon kad li pa ka kontwole emosyon l, li leve men sou fi an, li tèlman fè de seri de bagay, li konn menm arive tiye fi an, nou viv sa lakay nou. Men jounen jodi a se sa ke m vle di mesye.

negativ yon gason fè sou yon fi. Sou kèlkeswa fi an te gen tò li pa gen tò, wap vire do ou ale sou Manavan. Pa gen dwa sipoze leve men sou fi an pou fè kèlkeswa bagay. Pafwa, pafwa, lè yon fanm sibi vyolans sou fi yo, se pa paske l pa renmen l. Se sa fè m kapab di, renmen yon fi twòp pa bon. Pa renmen fi a pa bon, renmen l twòp tou pa bon. Pafwa lè nèg la renmen fi a twòp, Li konn jis pa ka kontwole l. Pa ka kontwole l.
E menm si fi a ta fè yon bagay ki pa pa vrèman deranje li, li menm li fè yon seri de aksyon ki trè trè trè trè movè. Ou konprann? Se sa k fè m kapab di yon gason kontwole fason l ap renmen fi yo. Renmen fi a nan mezi ke ou dwe renmen l. Men sa k konn pi pire tou se pafwa konn renmen yon moun moun nan pa renmen w. Men se sak fè nèg yo fè plis vyolans. Paske pafwa fi an se pa vòlè parèt ou vre. Men ou jis damou yon moun ki pa damou ou. Ou jis renmen yon moun ki pa renmen ou. Ou jis ap fou pou yon moun ki pa vrèman renmen ou. Ok, si m ta fini avèk ide m nan pou m di medam yo sitou, jounen jodi an, mwen menm pèsonèlman, ou kapab wè jis jodi 8 mas lan, m kapab pa di de seri de moun bòn fèt, oubyen m ka pa di moun bòn fèt ditou. Konsa tou, m gen dwa di tout moun m ap fè l poukisa? Paske m vle ke konsyans sa a mennen rive lakay tout fi ke nou sipoze fè valè nou etanke fi. Nou sipoze, se nou menm ki pou fè gason respekte nou dabò. Se nou menm ki pou fè gason pa fè aksyon negatif yo sou nou. Se nou menm ki pou fè gason pa fè vyolans yo sou nou. Nou respekte tèt nou, fòk nou travay, fòk nou aksepte travay, fòk nou aksepte al lekòl, fòk nou aksepte de seri de bagay. Se pa wè gason an gen kòb epi w pral viv o detriman de gason an epi w pa aksepte fè de seri de bagay. Lè konsa depi se gason an k ap fè tout bagay, li jis konnen se yon timoun ki ret avè l. Ok, la fòk medam yo, mwen vle medam yo fè sa, an nou reveye nou medam yo, an nou di non, lit ki te mennen pou nou an, K ap mennen pou nou jiska prezan, paske nou konnen gen dè òganizasyon Ayiti k ap mennen lit sa a. Bon, sa m di w la, an nou fè de seri de bagay. Se nou menm ki pou reveye tèt nou. Se pa, se, nou pa ka rete n ap dòmi. Nou pa ka rete nou kwense kò nou, epi nou vle ke pou nou egal avèk gason. Fòk nou travay pou sa. Ok, jounen jodi a nou gen anpil anpil pri, privilèj, men an nou jwi de privilèj sa yo nou genyen. Mwen menm mwen vle medam yo fè sa. Gen de seri de fi kap kontante yo, ok jodia siw t pas, anpil moun pral vin dim kòm fèt, epi yo pral pran yo pou yo lage sou stati whatsapp yo, yo pral pran yo pou lage sou sou facebook, non se pa sa pou nou fè, se pou nou travay pou yon gason di nou bòn fèt, lè foul lan di nou bòn fèt antanke fi, fòk ou santi w fi yon son fanm, men pafwa nèg lan di w bòn fèt, ou ka doute de tèt ou, ou di èske m son fanm vrèman, lè w di èske w son fanm vrèman e pa paske w pa gen tete, ou pa gen de seri de aspè fi non, men ou pa konpòte w yon etanke yon fi, ou pa fè valè. Tèt la etanke yon fanm. Mwen se sa idem nan se sam estime. Se an nou fè valè nou etanke fanm. Se ekstrèmeman enpòtan. E nou kapab di ke gen anpil 8 mas ki pase depi ane 1910 si nou vle kòmanse la pou rive an 2021 gen anpil 8 mas ki pase. Mwen menm konsèy map bay a fi yo pa senpman gade chak 8 mas ki rive se fèt se jounen mondyal fanm. Men, ann konpare jodi a avèk lòt 8 mas ki pase yo. Kòman sa te ye an 2019, kòman sa vin ye an 2020 e kòman sa pral dwe ye an 2021. Se pou ke nou kapab evalye sitiyasyon yo. E se la priz de konsyans lan pral vini, nou pral gade gen tèl pwoblèm ki poze kont fi, Eske nou menm nou pa konplis ladan l? Ki solisyon ke nou kapab pote? An nou pran konsyans sa, an nou di ke nou gen dwa nou nan sosyete a, an nou di tou ke nou gen valè, nou gen anpil valè nan sosyete a, e si ke fi pat enpòtan, si nou tounen dans la création, Bondye pa tap wè ke li enpòtan ke Adan te bezwen yon fi bò kote l. E se la nou kapab wè Fi enpòtan menm jan gason enpòtan nan sosyete a, ebyen fi a li menm li gen anpil valè, li gen anpil enpòtans, an nou bay tèt nou valè sa a, an nou montre ke nou enpòtan nan sosyete a afin ke gason yo kapab wè ke wi fi a dwe bò kote m e m gon jan ke m dwe fonksyone avè l, li pa merite pou m ap fè vyolans sou li, li merite lanmou, li merite pou m chouchoute l, li merite tout sa k bon. non vyolans. Exactement Steeve non vyolans non vyolans aba aba vyolans soufi e se sa ke mwen menm mwen kapab di pou m fini paske pa bliye nou te di jodi a se pa yon gwo rale nou pral fè men nou te jis pa vle pase pou ta fè jounen jou an paske nou gen manman nou nou gen sè sa ki gen mennaj pa n pa nou menm Ki gen mennaj ki gen madanm tou m pa konnen non. Ou gen tout bagay strese la wi. Mwen menm tou m aple pou m gen mennaj m aple pou m gen madanm ki vle di m pa ka pase sou jou an inapèsi. M te vle pran jou an pou m te di medam yo pou m tou di medam yo bòn fèt e pou m te di medam yo anpil kouraj ann kontinye lite lit lan li poko fini paske jiskaprezan nou toujou ap sibi rasis nou toujou ap sibi vyolans. Gen de seri de kote nou konn pare, se yo se regleman yo mande nou pou nou travay, ki pa sipoze sa paske travay sipoze ouvè libreman pou tout fi e jiska prezan gason ki toujou ap di fanm pa ka menm kote avè m, fanm pa ka egal avè m, medam yo nou vrèman nou vrèman merite sa paske nou mennen anpil lit menm nan menm istwa peyi nou Ayiti nou jwenn gen anpil fi ki te bò gason yo ki t ap mennen de seri de lit san ke nou pa bezwen site de non pou n pa fè twòp Twòp pale. Kidonk, medam yo nou vrèman merite sa, mwen menm map di nou anpil anpil kouraj, nap kontinye lite, e nan lit nou, mwen menm pèsonèlman map toujou la pou m bò kote nou, mwen vle lanse n nan batay sa a tou, paske nou vrèman merite sa, fòk gen de seri de bagay ki dwe fini nan peyi nou, nan mond lan an antye. Yeah, e avan m fini. Mwen vle voye mesaj sa bay tout fi e tout gason. Medam yo, jan m sot di talè a, nou gen anpil valè, avan yon moun ba w valè a, se ou k bay tèt ou l dabò. Bay tèt nou valè ke nou genyen an. Bay tèt nou enpòtans ke nou genyen an e lap tounen vin jwenn nou. Tout moun ki rankontre yon moun ki gen, ki bay tèt li valè, li pa gen okenn dwa pou l pa bay moun sa a valè an retou. Se sak fè m mande nou bay tèt nou valè, bay tèt nou enpòtans e moun kap wè nou chak jou ap ban nou valè sa a, ap ban nou enpòtans. E map di tout gason. Ann sispann fè vyolans sou fi. Ann sispann trete fi yo mal. Men, okontrè, ann ba yo love. Ann chouchoute yo. Ann ba yo lanmou ke yo merite. Nou pral fini, zanzan. Mwen panse ke li tap enpòtan pou nou ta vini sou tèm jounen an. Yeah!
Se enpòtan pou ke nou kapab fè tout medam yo konnen sou ki tèm jounen sa a li menm lap dewoule. Ebyen, jounen an ap dewoule sou tèm sa a, Lidèchip feminen, Pour un futur égalitaire dans le monde de la covid 19 se sou tèm sa a ke jounen ap dewoule e sekretè sekretè ki nan onu ki responsab kesyon fi yo ebyen li menm lap pran lapawòl jodi a m pa konnen ak yo pa anonse ak ki lè spesyalman men lap pran lapawòl jodi a. Ann pran konsyans, ann di nou gen enpòtans nou, nou gen plas nou nan tout sa k ap fèt nan sosyete a e souwè mwen menm avèk Zanto se pou wè ke fi yo jwenn tout enpòtans yo nan sosyete a, jwenn tout valè ke yo genyen nan sosyete a e lè sa a m panse kè m ap kontan. Kè Santo ap kontan e kè fanatik nou yo ap kontan tou e nap di yo pa bliye abòne like pataje video an e pa janm neglije ban nou love lan paske se pou nou nap travay. Tchaww.
Men kòman pou w abòne sou chanèl la wap klike sou s'abonner wap wè ti klòch notif wap klike sou li wap chwazi tout wap resevwa tout videyo nou yo otomatikman ke yo lage.